Radyo Telejòl, di sa w tande, montre sa w wè.
Bonjou, bonswa lemond, bonswa Ayiti, nou konn sa kap pase nan peyi a, se yon bagay konsa l ye, James le grand Delma li toujou la pou l fè w konprann sa kap pase a, sa s on news ke l ye, antouka ann gad batay Guy Philippe gen balon men li papa. Men lap byen pase a Vietnam la oh li byen pase oh letènèl baw l antre nan peyil kounya lap jwe chanpyona nasyonal men ni papa li kraze le grand nord atansyon tout moun konnen sal tap fè dan le nord li pran gonayiv li met gonayiv plat ala ala solda kapab papa gad yon grenn jwè peyi a te gen letènèl atansyon fòm di se pa nenpòt jwè non son jwè ki te pran fòmasyon aletranje pi presizeman nan peyi ekwatè se pa se pa ti mesye k la Ala vòlè pwi la ki gen balon an atansyon lal gentan kraze Gonayiv yo dim ke Bèlè Site Solèy tap fè yon kolabo pou yo te jwe yon match avèl men pandan yo depache Bètè Aristide match la ranvwaye match la pa jwe men m pa konn si se zèl li pouse poul soti dan le nò poul soti Gonayiv poul travèse poul pase m pa konn kòman l fè al Grandans antouka la li Grandans mezanmi Sa se nimewo 1 an gen nimewo 2 ladann an avanse lal pestel meni papa sa leta ap fè yo mete jwe avek polis nasyonal sa se ekip A polis nasyonal 1 ak sa se tibolis krèm yo yo komanse krèm gen balon meni ou pa kapab e sousel sousel ou fini avè yo yo pa kapab li mete yo tou 2 wouj e krèm pa kapab meni la gade plizyè krèm ki tonbe. Ala pwoblèm, la pnh pral tante chans li avèk Bim, petèt Bim, vwala mennen. Bim kòmanse, yon match li pa pran tan, atansyon, atak avèk Bim, entèbasyon Degi, devyasyon, li pati dèyè yo. Yon solda tonbe, 2 solda tonbe, woy twòp moun mouri, Bib ou pa kapab, retire kò w, retire kò w la. E Bib la retire kò l wala. E Bib k ap soti, e la la pnh pral gen yon twazyèm jwè k ap antre nan match lan, se Boy, e petèt Boy la li menm, eyy Boy se yon abolotch, ala pou w lè pil, e fè l mache, atansyon, sa se yon modèl konba, Boy kòmanse, meni papa, atansyon o premye replik. Atansyon tantativ, atansyon bòy, lantre nan premye katye, lantre nan dezyèm katye, atansyon la lantre anndan, èske l ap antre, atansyon la gen, gad yon makaj, danje, Pestel Kaprangòl, atansyon Gi, entèvansyon, devyasyon, kiyès k ap jwe, bòy, atansyon, replik, atansyon, an e pa tonbe, bòy tonbe, sòlda Gi tonbe tou, la match la fini 1 partout antre bòy e Gi. Men si boy ka fè match nul la se ke BLTS ka fè viktwa men si li te lakay ou boy fè match nul boy fè match nul boy pa fè ti boy fè match nul men se ke BLTS ka fè viktwa la ou lap oblije kite Grandans lap kite Pestel pou lal jwe final lan a Petion ville sou tèren sou tèren Scoop la. Fòm di son bèl stad wi. Hoo le pèp is at home le son papa bèl mache atansyon la se Guy kap atake meki papa es li vle sèkle atansyon lap kalye tèren nèt Vicky kalye tèren atak avèk Guy atansyon entèvansyon fèt la la BLTS pral fè chanjman paske la wi chanjman ka fè wi BLTS vwala bon jwè kap soti n ba idantifye kiyès

Yo kou fo pou BLTS. Piga moun konprann e ti male ayisyen yo non sa se de jwèt fòme ki soti a letranje e vrèman ki fè entèvansyon sa la son kou fo pral monte yo pral fèl rapid atansyon yap moute nou e mèt la li menm kap tann poul bay kanè a direktè a vle bay kanè a la li ta sipoze pran kanè a poul wè ki mwayèn kil fè poul bay madanm ni a pitit li gad ki mwayèn kil fè. Li genlè pat gentan pran kanè a kou fè bote yon akolad akonpanye don kle kou gòl.
Radio Télé Diol, di sa w tande, montre sa w wè.